Koze pèp la, Adikte Press, Radyo Plezi pa m, salye Zakari epi tou Jan Samyèl. Mesye kijan nou ye? Nou trè byen gras ak Jezi. Pa tèlman twò byen non, nou la n ap lite.
Zakari,
Jean Samuel, remake nou mesye, nou se 2 non vwayan ou moko 2 avèg. Nou remake ke nap vann bòs, parfum, savon etc. Mesye esplike nou an gwo kòman nou fè rive la pandan nou pa wè epi tou nap vann poud sa. Ki strateji nou anplwaye pou nou fè sa nap fè a? Bon
Dèfwa nou konn al vann, dèfwa mwen menm banm pale byen dèfwa m te konn jwe tchatcha bò lari. Gen de moun ki te konn ap ede m nan sans, an menm tan tou gen de moun nan ki konn ap pase, konn ap imilye w, ki konn tou fè li moun ba sou w. An menm tan tou mwen vin santi m nouri. Wala mwen vin ale bon, mwen te rankontre ansanm avè yon lòt frè ki rele Molière, li vin ap ban m konsèy. Dabò mwen m a Zacharie, bon, nou vin ap itilize tèt nou nan vann. Dèfwa tou lè nou pa vann, nou antre. Se lakay nou defwa nou konn vann tou e menm kob nap vann nan defwa e li menm nou itilize men men nou pa gon moun kap ede nou fiks se nou menm ki fè sa a pwop tet nou. Kout paran nou menm? Tankou papa.

Gen moun nan konn ap achte nan mall lap ba ou etan de slogan pike, si yo ba ou fo kob lap imilye ou defwa m konn santi m tris, defwa tou nou konn ap mache tou bon pi gwo pwoblèm nan e lè wap mache ou poko vann e lè sa wal ateri nan koub tou tèt ou frape e sak pwoblèm nan pito pa vann yon mont tounen lakay ou ou tounen lakay ou a komèsyon nòmal ou ka frape komèsyon an tonbe.

Li di nou pa gen pèsòn moun ki ap ede nou, se Bondye sèlman ki ap ede nou avèk sa ke nap fè a. Nou pa gen moun fiks ki ap ede nou. Jan ou wè nou ye nan lari a, pafwa nou konn ap mache, nou frape, nou reziye nou dèske nou frape paske gen moun ki ap kipsyon nou. Yo di nou, o nou pa avèk vre, dèske yo wè nap vann yo di nou pa avèk vre.

Zakari, biznis sa ke wap fè a, konbyen kòb e ki fèl? Bon, premyeman lè mwen te konn kòm, lè m te kòmanse biznis la, mwen te kòmanse l avèk 100 dola ayisyen. Men dèske ladan m ap manje maten, midi, e swa, e mwen gen 2 moun tou ki lakay mwen, e tankou mwen, mwen gen responsab yo, pase yo menm yo pap travay, yo pap fè anyen.

Mwen manke byen dè fwa lè tankou li konn fè jounal la avèk nou lèl pa jwenn mwen manke lil ok men Nou gen pitit nou gen madanm? Mwen menm wi m gen pitit m gen pitit mwen te ta viv ak yon fi akoz ke bon ou konnen an ayiti se konsa se yon peyi imilye nou ka di paske moun nan depi ou pa wè.

Son baay mistik. Epi lot la pran an 2004. Mwen menm si m konn yon ti oyon konsa m al depoze l ba mèt li epi m vin santi sa ap grate m. M te rantre nan yon swès ki te twò di pou mwen lè sa. Lè m bat mwen soti enpe chalè vin monte nan tèt mwen epi sa frape m. Men yo te toujou di m la pou lontan. Mèt kisa doktè di w menm? Bon yo te retirel yo remetel yo te paka fè anyen ladanl. Eske se avan ou avek la ou te fè timoun ou oubyen? Non.
Bon, mwen menm lè m vin lè m vin paran 2004, m te kòmanse kriye, m te gentan di bon kòman m pral fè gen madanm bagay sa yo, men m vin tande yon vwa ki di m ankouraje men lè m vin kòmanse ap mache vre, moun nan ka. Trip sa ap kenbe m nou menm nou pa rele fanm tankou pou nou koze ase an nou pa konsa moun nan ka kenbe men nou lap janbe nou lari an enpi nou mete ti dyalòg nan ti dyalòg enpi nou rive yon kote nou pat dwe rive nan dyalòg lan enpi bon moun nan vle l vle dabò nou pa wè ok kote pitit la kote madanm nan bon fi a pran pitit lan lal jwenn manman l bon yon lè m tap pale avèk li li di m se manman l Kesyon nou, yon jèn setan ou poze, li enpòtan pou l al pran avèg, ki sa avèg la ka fè pou li. Li imilye m yon sans. Bon, m te fin ap kriye, m te fin piti. Bon, m pa t konn bwè kleren, m fin tonbe nan bwè kleren, fimen sigarèt. Paske m wè imilyasyon an di, men lè m fin ap imajine, m ap imajine, m di bon ka se sèl mwen ki te konprann li, ki te ka renmen li, paran l pa yo separe nou. Bon lè m fin ap gade, m te konn ap sila m bò lakay lan, m te konn wè jan m ap viv a lòt lan tou. Epi mwen oblije dyaloge ansanm avè l, bon nou fin antann nou. Men kounye a m fin pran kouraj akoz.

Bon mwen menm aktyèlman lekòl la m pa tèlman, m te toujou mete yon bagay nan tèt mwen, m te di bon dèfwa m konn kwaze yon moun kay lekòl lè m te wè moun nan konn fin lekòl li e bon gen de bagay, gen de pawòl e mwen ka pale ansanm avèk li. Bon an Ayiti m pa t enterese, m te plis wè se yon vi pou demen, m t al aprann kondi, m t al konn pran ti moto tankou si yon moun ban m yon moto, kote m konnen tankou.

M te nan lari a epi bòy ki plen ki vin bay k ap tire. Nan ki zòn?
Nan tankou
Kafou Awklò. Lè sa a m kouri, kad mwen nan men m. M lage epi m al monte sou do yon machann ki te chita. Machann nan leve, fyou epi li sot tonbe sou tè. Aloutre sa a m toujou kontinye kouri toujou kout bal. Epi m al kwaze a moun k ap.

Bon chante evanjelik m renmen chante tou. Piske m konnen Zachary Baugh m toujou itilize chante sa kòm yon bit. Ou konnen an Ayiti chak moun gen sans pa w vre. Ou konprann? M ka rive la lè mwen m mache twòp koute Zachary m kanpe la m ap chante chante. Gen yon chante ki di, Men mwen lè m ap chante l gen anpil moun ki di m chante l byen.

Moun nan ka chita la m pa arête li se bèl madanm mwen m gon m entèlijan m entèlijan n al ede m pa tout moun ede m bay lè m te konn ap jwe tya tya bò lari an m te yon ti jan timid m te yon ti jan ontou men konnya la pandan m ap vann nan m di bon e pa menm bagay la. E ou Zacharie? Mwen di sa men li menm li plis konn lari a pase m pase l fè lari a ankò m.